Mezanmi yon ti prank map fè la M pa konn si prank la ap pase M pran Tale tale M pran machin ti mesye yo Machin frè m yo M al achte manje Paske yo vin lakay la yo vin wè mwen M al achte manje Gon bagay ki pase nan tèt mwen Ki di m fon ti prank yo Kounya m rele Steeve M di Steeve konsa Di Jamy rele m Kounya lè Jamy rele m M di Jamy M pa vle ti mesye yo tande, m pa vle yo konprann m fè aksidan a machin yo a. M fè aksidan a machin yo a. So guys, lè nou rive Lè nou rive nou pral wè reyaksyon yo. Kounya la Djamie kenbe m. Djamie ap di m kijan m fè fè aksidan an. Nan limyè m bay la son fo limyè wout pou m fè pou m vin lakay mwen. Wout pou m fè m di kounya la lè m wè wout pou m fè pou m vin lakay mwen a limyè a pa gen rapò. M di se nan bravo a m prale m pral achte daypè pou boutchou. Kounya la Li dim non si w pral nan bravo a ou paka fè aksidan jodia Kounya la guys Kounya m tou koupe apèl la m met telefòn mwen sou mòd avyon Kounya la nou pral wè reyaksyon yo Lè nou rive Nou pral wè reyaksyon yo guys Ann poze Nou pral wè sa Ralph a Steeve pral di E timoun yo sot jis jis peyi Bèdisa yo vin wè m Timoun yo fèk achte ti tèt machin yo Kounya pou m gentan pou m gentan ap kraze l ba yo tankou lè m te konn ap kraze machin Ralph yo Sendomeng nan Kounya guys nou pral wè Mezanmi rad dòmi k sou mwen wi Men chemiz yo Nou pral wè guys nou pral wè reyaksyon yo Ann swiv ansanm ansanm avè m guys A vre Humm M gen lontan m pa fon ti prank M gen lontan m pa fon ti prank M gen lontan m pa fon ti ak. Thing nou pral swiv ansanm avè m. Sot achte manje. Ou manje ou dèyè. Tout bay manje. Tout bay manje. Ann swiv ansanm avè m guys. Lè m rive m ap montre nou reyaksyon yo paske prank sa pa ka dire m pa t ka montre nou kòmansman prank m gentan fè apèl la. Se lè m ta pral fè yon prank san filme. Se lèm fin fè apèl la m di banm tou filmel kounya m gentan fè apèl la on sèl telefòn m gen m bat ma Charlotte telefòn nan poum de filme lèm tap pale a Jamy so guys nou pral wè reyaksyon yo lèn rive ann suivan ansanm avèm. Mezanmi ti bout Zen an genlè melanje nan menm paske mwen machin nan dim konsa Gon mesaj ki soti nan mesaj machin nan e kòmsi machin nan bezwen help oh report sesi sela Sa Ralph gentan fè la mezanmi piga Ralph gentan rele konpayi an Mezanmi son blag map fè mezanmi banm dekachèm poum rive bon Dieu. Ki zen sa ti moun banm moutre nou. Sa sa vle di mezanmi sa sa vle di m pap fè yes m pap fè no map tann mezanmi gadon kaka. Mezanmi gade Medjamy mezanmi Medjamy gentan ap kouri vini nan bwa vwa m wè machin nan pase kounya m relel m dil kote l pral nan eskev a li di m wi. Lap vini poul edem avèk polis yo. Mezanmi gad yon kaka. Timoun map tann li poum pranl nan retrovizè lè lap vini paske mpa kon kote la banm montre nou kotem pake lè lap vini map gentan wèl mezanmi timoun men yo pran bala yo serye wi. Menem pake la mezanmi piga polis gentan rive avan Jamy non map tann li nan retrovizè a lè lap vini map kouri montre nou gad yon tenten mesye kotel pral la bondye. Many guys men lil dèyè machine sa machine sa e li li kanpe poul banm ale map kapab nan la ti moun men li kanpe poul banm ale mezanmi epa la vire nan menm pa konn gen timoun yo fache avèm non Jamy gentan fache mezanmi map kapab on jwèt map fè on jwèt map fè wi. Men towo a dèyèm nan nan Mercedes la men Heheey. Wouyy nou preske rive lakay mezanmi swiv ansanm avèm gade yon kaka mezanmi. Mari li pa sèl kite garaj la tou ouvè nou pral swiv lè lap antre timoun Heheeyy Ayy Ayy.

Jan pou m te pra san pou sot aprè m kouri di mesye m ap vini. Kote nèg mwen ba a la nèt. E sa m ap di l la li pa vle di.
Mwen menm kote sa fè m sa fè m on ti jan kwa. Aprè m fèmen telefòn nan Djammy pyeje m li di kòman fè w ap vin lakay ou pral nan bravo ou di m e nan pòt la.
Top kesyon.
Ou di Djammy ap pyeje m.

M pa pran w Ralph. Tande, men kisa m ap fè pou evite l an menm tan m pa kwè a. M ap evite l lè si l ta vle. Papi li menm l ap dòmi l pa konn bagay prank lan non.
An l te la lè m te rele a?
Yes, paske te gen dout ladan l. Lè yon bagay gen dout. M te twò lwen, m te sipoze tann mwen pi pre. Lè mwen djanm yo vini m di woy m pran yo. M di o. Men, m gen yon bagay ki di m, m gen yon bagay ki di m swiv lari an, swiv machin yo djanm y ap deplase pou l vin ede m. Te gen pèske gen yon ti, ti Mazda, ou wè pèske yo di Ralph te pale afè Mazda, gen yon ti Mazda gri k pase m ap veye. Tèlman kounye a m ap veye Christoo k ap vini pou m wè si se yon Christoo. Djanmi wè m mwen wè l.
Depi lè Djanmi wè m nan m wè l yon ti jan ralanti.

Se li moun ki gen kamera la a.
Mwen se pandan m nan wout la lide prik lan vin nan tèt mwen pou m ta kite kamera enben m ta prepare prik lan lontan sou e sou ey ou konn kilè prik ey ou konn kilè fim te vin nan tèt mwen Djammy ou konnen m pa gen 2 telefòn Ralph m pa gen 2 telefòn se lè m fin rele Djammy m di banm filme l e bagay m ta pral fè san kamera a wi. Gode m chita la pandan nap pale a map fè refleksyon m di bon Christoo ok l deside pran machin nou an lap ale.